An nou pa long piske m gen 1 fò m ale vizite wout lan paske tankou prezidan an di avan 7 fevriye 2022 fò nou fin fè wout lan e kafou jòf pòdepè an. e an menm tan nou gon travay kap fèt nan depatman nò a sou bord mer la m pral gadel e m pral gade baraj batanriot e answit pou m ale plato santral bò mirbalè kote nou gon wout nap fè la nou konnen byento anpil nèg la renmen al fèt sou do yo fò nou ale al gade. travay sa kap fèt lan nan wout mibalè an e pèmèt ou wal sodo e son fim prive kap travay pou nou m pral wèl menm aswè an. Entèvansyon pa nou an se yon sòt ekspoze pa rapò avèk sa ke nou genyen kòm eleman nan doleyans ke nou panse ou pral sezi pou nou antanke nimewo 1 ministè. se pa kesyon dirèk ke li ye. E nou panse ke n ap avanse jan Poso di an. Di e Prezidan bay yon dènye mo pa rapò avèk 7 fevriye 2022, nou ta dwe sipoze fini wout Kafou Jòf, Ansafolè. E ke nou menm sa ke nou genyen kòm nimewo 1 nan doleyans nou, nou panse ke si n ap evalye, nou gen yon ansanb de mwa, sèten mwa, Kote ke nou menm, kreyòl pa rive a twa sous sou nou. Petèt sa ke n ap di a la yo gentan byen enbi de li menm, se sa k fè nou pa fòmile l an tèm de kesyon. Nou oblije pote l kòm eleman nan doleyans ke ou mwen ou pral sezi pou nou. Donk, gen sèten mwa ki ekoule kote ke kreyòl pa rive a twa sou nou pou okouran ke n ap soufri de sa. Apre sa, nou menm, lè nouvo nome di DDA MDPTC, Nou panse ke nou nan yon sitiyasyon kote ke sa yo deja rive nan zòrèy ou pa vwa DDA. Men byen ke se ouk nimewo 1 an, nou panse nan faz sa a nou pap gen lang de bwa e se si avèk imilite tou ou pral sezi doleyans nou in fwa de pli. Petèt repons yo, solisyon yo pa imedyat, ou konprann, men nou panse di jou o landmen ou di mwen dan lè jou a veni, Solis yo ap vini pezape 1 2 3. Mwen menm, m gen 6 an depi sou 119. Tout moun nome, mwen menm m pa nome. 6 an, oparaavan, 119 la, ke nou ladan, nou gen 6 an ke tout lèt nèg tout vini ou pa vini, mwen menm avèk misye. Tan ke nou moun ki nome yo, gen nan nou menm la jiska mentnan, gen de satisfaksyon ministè a ofri, mwen nou poko janm jwenn. Pami lèkèl, mwen menm gen 4 asirans, byenke m ranpli de fòmilè pou sa, jiska mentnan pa janm rive sou mwen. Answit, yo gen yon kat de debi ke tout lòt ministè ofri moun. Jiska mentnan, nou menm k ap travay darachpye pou le gouvèneman, pou satisfè popilasyon an, nou pase lwen de bagay sa yo. Donk m pral poze pwoblèm nan anndan ministè lan pou m konn kisa ki pase pou kat aswès lan. Konsènan kat de debi ou pale an, m tande sa ap pale nan ministè lan, m ap pral goumen pou li. M pa ko ka di w eske l ap gentan fèt men m pral goumen pou li. Pa bliye depi w se pou yon bagay yon grenn moun, se yon bagay anpil moun e kòm nou nan yon peryòd de pwoblèm de trezoreri m ap poze pwoblèm nan menm si e pa mwen ki gentan rezoud li minis ki vini ap pou yo rezoud li alavni. M kwè lè sa n ap tout ap satisfè. Paske lè w ap poze yon pwoblèm se pa paske ou menm li p ap gentan rezoud sou ou ou pa poze pwoblèm nan pou l ka rezoud demen pou sa w ap di la pou demen li pa vin yon pwoblèm pou pwochen minis k ap vini. Sa se rezilta. Vagabonday on sistèm. Olye yo te fè depi lontan fè tout moun bidjetè, yo fè de kòd 119 pou yo kraponnen on seri de moun anndan sistèm nan. Li rive on kote, li rive nan fen l, pou korije l, li kreye pwoblèm. Pouki 119 piske tout kòb sa yo te sot nan finans? Pouki 116? Tout kòb sa yo sot nan finans. Pouki depi lè an nou pat rezoud pwoblèm nan? Se menm moun sa yo jodi an ki di fò tout moun nan 110 lan, se menm moun sa yo te bay pwoblèm lontan ki di fò gen yon gwoup 110, yon gwoup 119, yon gwoup 116. Lontan lè m te fèk rantre nan travo piblik, 116 gen moun ki gen 30 an nan 116. Gen moun ki gen 40 an nan 116. Lòtrejou la an 2016 pandan prezidan Jovenel prezidan yo fè m konprann. Mwen Nader ki granmoun anndan travo piblik wi. Lè yon moun nan 116 ou pa anplwaye. Kilè yon moun anplwaye kilè l pa anplwaye. Se la m poze poy pwoblèm nan. Se la yon sistèm move. Lè pou sou ou met nan leta a wi. Leta a vin avèk dèlwa w pa janm ka konprann. Yo di 116 pa anplwaye, yon moun ki nan 116 pa ka touche frè. Yo vin a tout ati. atifis pou yo mete travayè yo anfas dirijan yo. Se sa yo rele politik soulve lè vanipye kont lè jans a chosyè. Sètadi, kounye a pou m peye non m pa kapab. Brèf, minis finans lan, kòm toujou felisite l, kòlèg mwen, zanmi m, frè m, lè m rele l ki tande te gon pwoblèm ki fè yo pat ka peye non fò nou konprann ni depi yon moun te gen 56 ans ou te dwe al an pansyon prè pou al an pansyon malerezman abi sa pou nou korije l nou vin twouve ap fè moun 70 ans 75 ans bidjetè e li vin sistèm nan pa vle pran l piskè sistèm nan di depi w gen laj sa. Se pansyon. Ou wè tout atifis. Se dènyèman lè m batay ke m ap mennen. Minis finans lan nou pale ansanm son yonn nan moun ki konn tande. Li di m men on tip de lèt pou m fè. Mwen fè lèt lan ki ke li ensere nan dosye yo ki pral ba l dwa pou chèk yo sòti. E sa k gen isi an.

Te vin wè kòman Blondo ou Divin ap avanse nan travay yo. E mwen menm, li gen yon 8 kilomèt wout la la non. Pou nou fè miz an plas debri an, sètadi kouy de baz, fondasyon an mele deja, kouy de baz lan, sètènman gen kano. Nou menm. Lè w nan peyi tankou peyi Dayiti, peyi Amerik Latin nan, ou pa oblije konstwi nan menm mekanism a peyi gen tout mwayen finansye yo. Ou menm ou gen pwòp mekanism de devlopman pa w. Jodi an premye bagay ki enpòtan pou moun yo se wout la. Kanta ouvraj, ouvraj yo e e n ap fè yo. Pa bliye se yonn nan wout ki pli difisil ki genyen. E o diven pa nan wout RN 5 lan, Kafou Jòf Pòdepè an, ki 80 kilomèt lan, e pati Latibonit lan pou li a li menm gen 44 e 44 kilomèt. E nan 44 kilomèt lan ou gen pli de 44 ouvraj dar, dalo, mi, e travèse bize e pon. Gen 2 pon la nou pral fè byento e. N ap ale sou yo paske nou ap vin sou yo. Donk kounye a nou oblije mache prese. Prezidan mande moun mache prese. Donk m vin la pou m rekonfòte Odiven, ba l tout apui mwen. Si se apui materyèl, machin li gen, li gen, n ap ba li l. Mwen pale avèk kòlèg mwen Boisvert k ap fè yon vireman sou kont li nan semèn sa a, k ap ba l lajan pou l kòmanse travay. Kisa l genyen pou l al achte kabiran, achte kabiran. epi peye moun yo pou l kapab fè met kouch de baz lan epi enpremye epi mizanplas san obi a kounye a tout travay difisil yo fèt deja non of san de pon yo ke nou pral fè a ki enpe difisil donk ou mèt kwè m nan lespaj de 22 jou l ka fè rès la depi l gen mwayen politik li sètadi e gaz epi peye nèg yo pou yo pa fè rekalasitran donk jodi a m vin ba l apiy pou m di l ankò e maladi an nou konstate l men pap yon eleman poul fè nal dòmi chita lakay non fèmen kò non se pran tout prekosyon yo pa pale san mask pa mache san mask lave men nou wa chak fwa mantre nan machin nan la m gen yon spray m lave menm donk an nou kontinye travay m bay odiven wèd e moun mal entansyone yo. vagabon yo yo anplwaye tout truk pou nou pa travay bagay ki pase nan nan nan nan nan nan nan ee ee bòlòs lan ee ki pase nan matisan lan se pou yon senp aza piga moun yo prann fasil moun kap travay yo konnen trè byen depi yo fè sa gaz pap ka antre son mekanis pou yo bloke gaz lan pou gaz lan pa ka vin nan nò a. Pou nou rout nan nou te di nan tap fè pou nou pa ka fèl nou menm sa nou menm deplwaye estrateji pa nou mwen swete m pale avèk DG pnh lan ki di pap anplwaye tout strateji pou machin ka sikile nòmalman li te banm garanti yè e machin gaz yo ap pase kòm de fèt machin gaz yo pase sètènman mwen menm map anplwaye estrateji pam tou m pale a sèten moun ki di yo pral wè kòman pou nèg yo pale ansanm pou gè sa sese nap jwe ròl nou pou nou ka fè gè a sese men nou menm ròl nou. Sitou se fè wout. Donk wout Kafou Jòf lan, nan w di n ap bay li avan 7 fevriye, n ap goumen pou sa. Donk m vin la ou di ven, ou gen apui mwen. Si se materyèl pou m pran nan tout depatman yo pou m vin ba ou, m ap ba ou l, n ap ba w lajan. Donk travay difisil yo fèt deja. Ou gen tout anpriz yo ki trete, ki libere, kouch de baz, fondasyon yo mete. Se nan kouch de baz yo, se lefas materyèl. Ou gen gravèl lan k ap founou kouch de baz yo. Ou gen plan asfalt lan kap founou anrobe an, met gason sou ou, m avè w chak jou ou bliye banm ki pwogramasyon ou gen pou 8 kilomèt sa a pou m gen 30 jiyè m vle vin la avèk tout ekip sa ki avè m la avèk ekip tele radyo tele ginen radyo tele nasyonal pou nou di wi mèsi ou respekte mo w epi m di popilasyon an ti rès la nou pral fè l nan lòt mwa ki vini. Jan minis lan sot di l la, sa n ap mande jodi a se popilasyon an n ap mande yon chans paske bloke wout chak jou se bak li fè nou fè se travay la li anpeche avanse e jan moun wap wè di kote de kanifis la kil chak jou leve yo bloke wout la yon kote nou di moun yo ba nou posiblite pou nou travay kite nou travay se ke wout la son pwomès li ye se pwomès prezidan te fè e jiska mentnan nou ladann e nou bay tèt nou kòm devwa pou nou fini l avan prezidan ale avan manda prezidan fini ke. Moun yo pa bezwen gen kè sote, si wè 1 jou yo, 2 jou yo pa wè nou se paske yo te gen pwoblèm gaz e depi gaz pa antre nan yon nan depatman an li kokobe prèske tout enstitisyon yo e nou di yo semèn sa a nap retounen travay an fòs ke yo mèt mete dlo sou kè yo nap ba yo wout la ki se wout kaboutchè pou nou nan e non sèlman pa jwe non sèlman nap ba yo wout yo gen de moun ki enkyè piske wout la ap pase anndan lokalite yo de vil yo e yo pa fè wout sa yo prezidan te di m vin pale avèk yo nou pale avèk yo nou ba yo garanti aprè pandan wout sa ap fèt gen lòt nap fè men aprè kounye a nou pap gen gwo direktè depatmantal la pap gen gwo wout sa ankò lap fè lap fè tout lòt wout yo m ba yo garanti sa an nou fè premye sa fini pa kite movè konpòtman yo fè wout sa pa fini e pa yo a pa fèt tou se pa e pa rezilta sa nap chèche an nou ba w garanti nou konn telefòn mwen rele mwen. Rele tele direktè a, an nou pale ansanm pou nou fè wout lan e pou nou fè dot wout ki anndan vil yo, ki anndan e gwo mòn, ki anndan ki lakil, ki tout kote ki bezwen wout yo fèt lan, nou ba yo garanti sa, map vin la ankò pli souvan malgre pandemi.